pou m kapab jwenn rad mò yo, pou m kapab jwenn sa ke m bezwen ladan nan, paske lè mò a mouri l frèch, mwen gen aktivite ke mwen jwenn ladan l pou m kapab fè yon sòt de tretman. Ou la? Paske rad mò a, fò w tande yon nèg l ap vin di w konsa, wi, ou te gen yon fanmi ki te mouri, ki te gen 15, 22 jou, mwa, 2 zan, 3 zan, li bezwen kat li pou l fè bòlèt. Tonè kraze m ke m mande Bondye sa tounen prazon! Si yon nèg jwenn yon kat moun li fon bòlèt avèl, Zina soufize men mwen mpa janm pati sou rezo ankò. Jamè. E tout moun kap gadem yo gentan konn imaj se konn sal ye deja. Paske Nassau pa vin fè rimè. Nou gen tan nou pa menm sou rezo a. Paske mwen vin ouvri zye pèp la. Mwen vin pale ansanm avè nou. Sa vle di mò a poko menm desosye menm nan kadav. Sil desosye mpa bezwenl ankò.

Li gentan konnen ke moun sa pa mouri yon bon mò. Lap kontakte ougan aso fizeme, men men mwen pral dezabiye mò sa, avèk menm dlo mò sa m ka fèl rich, e avèk menm dlo mò sa tou, m kapab fè voye mò a nan bouda moun ki te fèl la. Men gen kou zanba syèl ble sa mezanmi. Pase mò a ou wè la.
Sak pa konnen Pa vle konnen e sa k pa konnen pa vle aprann. Se pa tanl di konsa sa k pa konnen pa vle aprann e sa k konnen pa vle montre. Ou tande sa m vle di w lan? Paske imedyatman ke mò a mouri, se yon moun ki fè l, mò sa ap swiv moun sa alatandan l mouri antre anba tè. Afò w tande moun nan ap di w konsa wi, li fè w chèche pyès moun nan, rad moun nan pou l fè bòlèt. Mezanmi mwen toujou di nou sa, bòlèt pa egziste nan fason ke y ap esplike l la. Tande m byen. Pase nèg la di w konsa wi, w ap chèche kat didantite moun nan ki te mouri, w ap ba l yon boul bòlèt, si tout fwa ke li te konsa, poukisa fanmi w pòv, poukisa l toujou ap manje charite. Mwen menm ak rad mò a! Mwen menm, mwen trete maladi, ou gen yon kout nanm sou ou, ou gen yon maladi ki gen de twa kat senkan, mwen menm, avèk rad mò a, mwen fè yon sòt de trètman ansanm avè yo pou nou kapab mete w nan lòt sitiyasyon. Ki fòm trètman w fè, papa? Bon, ou menm ki gen yon kout nanm, yon kout gwo lwa. Tout sa w fè pa janm avanse. Kòmsi ke ou santi yon bagay k ap mache nan tout kò w. Ou pa ka gen kontwòl li. Ou depanse kòb kay doktè, kay ougan, kay malfektè, epi ou pa janm ka jwenn rezilta. Men men men kote mwen gen tout aktivite m, kote m fè avèk tout. O!
Sa w fè la papa? Sa a gason mwen! Mezanmi!
Wè aktivite sa? Èske w ap swiv ansanm avè m? Sa a se li kòm siyal, se li kòm antèn travay ke. Aba ap vire! Se sèl antèn mwen fè nan lòt peyi, nan lòt kondisyon. Tande sa m ap di w la. Lè w ap fè espedisyon. Lè m ap fè espedisyon, si m pa gen sa gason m pou m voye lan nenpòt kwen l te kapab ya, ou pa ka jwenn li. Sa se li k koze. Sa se li k sot de travay. Sa li menm li fè tretman. Li fè tretman lòt bò dlo. Li fè tretman lan tout kas, tout peyi ki egziste nan mond lan. Ou tande sa m ap di w la? Ou menm ki an difikilte, w ap pase mizè. Nou menm nou pa fè kondisyon lajan pou lajan. Li pa egziste ankò. Gen kondisyon san pou lajan. Afè tande nèg la kontakte w li di w konsa wi, papa m bezwen kondisyon, lajan pou lajan. Se dyab la k gen lajan, dyab la pa bezwen lajan w. Lè w kontakte dyab la w di dyab la monchè, ou bezwen kontra, ou bezwen angajman, pou l kapab ba w lajan, w ap ba l lajan ankò. Dyab la pa bezwen lajan anmò. Dyab la li menm, ou kapab pran yon kontra, yon kontra bèf chak ane. Dyab la li menm anndan kontra sa a, ou kapab bay dyab la yon bèf chak ane epi w fè san koule. Epi ou kapab achte woum pou w kapab reprezante nan lakou a kòm benefis ke dyab la fè w kado ou menm ou fè l yon kado bak. Men afè w vin di dyab la tou kwa wi, bon m 15 milyon dola m ap ba w, m ap ba w 20 pousan, pa gen bagay konsa mezanmi, pèp la ouvri zye nou. Nasyon Fils Demain vin ouvri zye nou. Paske si l te konsa dat pèp la ap fè sa. Pat gen moun pòv sou rezo ankò. Mwen m pa gen pwoblèm. Ok, ki jan de lòt travay ou fè menm?
Bon, zanmi m, sèl pa konn vante tèt li zil sale. Mwen menm nan lakou a m fè tout sòt de travay. Mwen fè kontra san pou lajan. Ou menm ki gen mari w, madanm ou kale, w ap pase mizè, ou an difigilte, ou bezwen yon prent otonom bal kòm kout manchèt. Madanm ou kite ayiti ou fèl pase pa mexique ou fèl ale lèl rive lòt bò al jwenn ou pa bon pou li l pran yon lòt nèg sou ou sou fanm sa ou ka rich sou dol vle sa m vle di w la ou menm ki gen madanm ou pitit ou kap mal pase ou menm ou vle gen kòb ou vle pase pitit ou sa se kontra san pou lajan vle pase manman w sa se kontra san pou lajan pase pa bliye hay pa bliye gason m. Li toujou egziste. Lè w tande ou ka bay manman w, pitit ou, frè w, sè w. Men, yon ougan, yon manbo ki manje kòb ou mal manje, ou ka pase l tou. E pa tout ougan k ap kapab fè sa pou ou. Pase, lè w vire nan rezo a la, tout kote, ou jwenn tout ougan, tout kliyan nèt gen yon malèt kòb lakay yo. Ougan, manbo ap fè yo pase mizè. Seremoni chak jou, maten, midi, swa. Epi anyen pa ka fèt. Poukisa ou pa janm reyisi? Yon kesyon m poze nou menm nou menm. Poukisa ou pa fèm resi? A vle di ou menm gen kontra pou travay pa bloke lakay ou. Tonnè kraze m wè sa, wè sa wap gad la? Mwen m gentan gen kòd nen dyab la nan menm gason m. Wap tande m? M gen kòd nen dyab la nan menm. Sa a gason m, wè la? Depi wè m rale sa a, m limen sa a. Moun an te mèt ni pat fè l te ka pa byen gason m.

Pa bliye, sa kap fè a pa janm dil ka fè. E moun kap edew la, moun kap edew la gasonm, pa janm di ke lap fon bagay kel pa ka fè. Pase maten midi swa ou moun ap diw lap fè, sa kap fè a lpa ka chak jou lap diw men voye tan, voye tan, voye tan. Men, si ou te gen ou pa tap chèche. Men ou di ou pa fè bòlèt. Mwen fè bòlèt, tandem wi. Mwen fè bòlèt, men janm wè bòlèt la tankou yon komès la mpa fèl. Paske ou tande moun nan moute la li di w konsa wi gon kondisyon rele tèl jou wap bezwen tan pou patisipe bòlèt pa konsa tonnè kraze m i pa konsa. Eske w travay a distans nòmalman? Mwen travay a distans keswa peyi w te kapab ye a. Ou Nouyòk, ou Ayiti, ou Sendomeng, ou nenpòt èvè jan Ayiti nan kenpòt espas ke w ye a. Ouganasyon Fizeme kapab ede w delivre yon travay ou gen k bloke, ede w. Kòm ak madanm ou, ak pitit ou gon kout nanm, jan wè m tap pale w de dlo mò a, ou gon kout nanm kap mache nan kò w ou paka janm fè, ou paka janm jwenn rezilta de li, mwen menm map ede w. E si w vle tou mwen menm m ka bay moun nan yon resèt tou, pandansetan map pale avè w la pou y al pote avangou pou yo sot yon nanm sou yo. Kite kontak ou.

Sou kondisyon sou regleman pre. La. Tonnè krase m. Anmreyy! M ap fout li pre. Ou gon travay fwèt. M antre la m fout ou pre epi m voye l ale. Mouche wi.